Kòman yo pral jere sitiyasyon sa a? Moun ki poko gon plan, moun ki t ap trennen depi lontan, yo t ap di yo prepare yo pou si yon bagay konsa ta rive. E deja gen anpil planifikasyon k ap fèt bò kote mesye ice yo pou kapab mete machin depòtasyon an branle. Gen anpil kote k vize. Kominote ayisyèn nan Florida, nan Ohio, pou m site 2 sa yo pou ou, kote gen anpil konsantrasyon Ayisyen, sila ki etabli, ki gen fanmi, gen pitit, ki nan sistèm de kredi a, ki gen kay, eksetera, ki gen dè redevans finansyè avèk Leta a, moun sa yo nan panik total, pa gen anpil tan. Avoka k ap defann dosye 350 mil Ayisyen yo, avoka Diouf Pipoli, jiskaprezan fè yon travay ki ekselan, men l rive nan yon kawfou kote pa gen lòt rekou, paske Kou Siprèm tranche e jij Anna Reyes oblije aksepte vèdik la. Jodi a, Global Media 28, an kolaborasyon avèk Haitian Bridge Alliance, gen yon pwogram spesyal pou ou, pou di ou kisa pou fè, kòman pou òganize ou nan moman sa a, sizoka machin depòtasyon an ta pase pre ou, ou ta pase nan fanmi ou. Donk sa ou dwe fè, jou yo pa anpil, paske jij Anares ta sipoze obeyi a lòd Kou Sipèm e fèmen dosye a, nou menm nou pa vle panik o, nou vle ou rete tèt frèt pou kapab pran lè bòn desizyon, se si ou pral bezwen avoka pou ede ou nan sans sa pou kapab jere tout evantyalite. E nou pote lòt nouvèl tou pa rapò a batay la kap kontinye, envite espesyal nou jodi a Nan segman ou renmen anpil la, nou reponn kesyon an, se Guerline Joseph, direktris fondatris Haitian Bridge Alliance. Se manman dyaspora wi, si w ta bal pi bon wi rele Guerline, san ezitasyon se manman dyaspora k la pou pase li tps la, wol li te jwe pou te kab gnyn tps la, e tandot batay ke HBA, Haitian Bridge Alliance, genyen, e pa reklam n ap fè pou li non, n ap pale laverite. Donk, li la, selon sè mwayen, pa panse mal, okontrè, li kont afè de avoka k ap mande moun yo milyon ven nan moman y ap nan advèsite yo a. Donk, nou fè yon apèl ba tout zanmi avoka nou yo, e pou fyè de kominote ayisyèn nan koute kontribye nan sitiyasyon yo. Sa pa vle di se pou zewo zewo, se pa sa n vle di non, men Fòk konprann sitiyasyon pou pa pwofite de advèsite moun yo. Gelin Joseph te gen chans pale an primè avèk avoka 350 mil ayisyen yo e Geoff P. Polik fon good job, nou bat bravo pou li, li kenbe kes la malgre anpil presyon, ebyen li rive nan yon nivo ke li pa ka bat. Li pral kontinye batay men nan moman an li pa gen anyen li ka fè Si non, fè yon bon swivi, etidye lòt lòt vwa legal, vwa jiridik, sitou pou l ka kontinye batay la. Men an atandan, fò moun yo konnen, Guerline, ou ka pote presizyon pi se ou ki te fè entèvyou a, ti tan an pa anpil, nèspa? Ou ka konfime sa pou moun yo? Wi, ti tan an pa anpil pou koze pwoteksyon anba tps yo retounen ka bay jij Ana Reyes nan lakou Washington DC, se li menm ki pral ba nou dènye mo a. Men, se pa yon dènye mo l pral bay ki diferan de sa Lakou Siprèm bay la, paske li pa gen otorite, li pa gen pouvwa pou li chanje desizyon Lakou Siprèm. Li pa gen yon lòt chwa, fò li bay li kanmenm. E jan ke avoka a te di, se li menm ki reprezante ka devan Lakou Siprèm ki te reprezante l devan Jij Reyes e ke nou ap kontinye batay arach pye men dan la men pou nou jwenn lòt solisyon men pou kounya malerezman desizyon an final e nou ap tann jou ki pral bay de Jij Ana Reyes pou n konnen egzakteman ki jou ki ap dènye jou a. Tps fini depi lè jij la te bay desizyon kontre li nan fen jen an, men pa t janm gen yon jou final. Toutan ke nou poko jwenn yon jijman final nan men Jij Reyes, nou poko ka di w ki jou ki ap dènye jou. Pèmi de travay, eksetera, tout sa yo konekte avèk, nèspa, tps ou, si se anba l ou te genyen pèmi travay. Nou mande pou nou fè plan familyal la pou nou kapab konnen ki pi bon desizyon ke nou menm nou ka pran pou tèt nou avèk fanmi nou. E n ap kapab mete nimewo telefòn, imel, jan n te fè l dènye fwa a, nimewo telefòn HBA, hotline nan, donk moun yo kapab kontakte apati de hotline nan sitou, oubyen si se nesesè voye yon imel Donk pou nou konnen ekip sa yon ekip solid menm lè resous yo limite, nou kapab gade sa nou ka fè, pa vre? Nou pa la pou nou di pèsonn moun kisa pou yo fè. Nou la pou nou ba yo bon jan enfòmasyon, se sa ki fè ke nou mande yo pou yo fè yon plan familyal, pou yo rasire ke yo pale avèk yon avoka de bòn repitasyon, Yon òganizasyon de bòn repitasyon ki kapab ba yo èd. Nou konnen ke òganizasyon yo, menm Echange Alliance, nou gen yon kapasite ki trè minim. Se ki ve di nou pap kapab reponn tout apèl, tout imèl, tout demand. Men nou ap travay pou n mete de resous sou pye kote ke ou kapab sipòte tèt ou. Nou pa ba yo fo espwa, paske avoka a pi poli, li klè sou sa. Si nou rive nan fen semèn nan, se ke jij Ana Reyes, li ban nou ti tan tou piti an plis pou moun ki gen papye pou yo ranje afò, koze afò, paske dan lè 48 è, li ta sipoze tranche. Men, konesan jij Ana Reyes, ki se yon pitit dimigran dayè, ok, e li konprann sitiyasyon, se si li ka fè yon ti trennen pou nou, E se sa nou espere wi dayè pou l kapab pou nou tan pou nou gentan kolekte papye fon jan la rapid rapid de fason aske panik lan pa total kapital lakay nou. Ankor yn fwa, fè pridans, fèt atansyon, si w pa genyen lisans pou kondwi, si lisans ou ekspire, si tag machin ou ekspire, w pa gen asirans Tanpri pa kondwi. Si ke nou pa gon nesesite pou n al kèlke kote, tanpri pa ale. Fè anpil pridans, men, apre tou, jan nou di, se pa premye fwa sa rive, n ap kontinye batay jiskaske nou jwenn yon solisyon. Depi novanm 2024, nou ap di moun yo tanpri kòmanse fè yon plan familyal, kote ke nou genyen yon kòtab, avèk tout enfòmasyon nou, tout resu nou jwenn nan men imigrasyon, e foto paspò nou, e foto, enfòmasyon kay nou, machin nou, doktè nou, pitit nou, tout sa yo mete yo on kote pou si ke w ta gen on bagay ki rive w pou kapab jwenn yon moun ki pou ede w. Non sèlman pou gen tout orijinal yo pou fè tou fotokopi yo mete nan yon lòt folder, konsa w gen gen dwa gen plizyè folder E nou mande w pou fè yon moun de konfyans ki kapap ede w, ki genyen priyorite w nan kè, ki genyen bon sans ki kapap ede w nan koze sa yo si ke yon bagay ta rive w. Ankò yon fwa, yon plan familyal se yon plan tout moun te ta sipoze genyen, men espesifikman pou imigran ayisyen ki genyen tps, ki genyen lòt stati, e regilye, se bon moman pou nou rasire ke nou gen yon plan familyal. Nan plan familyal la, sa l pral fè pou nou? Si ke nou bezwen yon avoka, nou deja gen tout dokiman nou ki prepare, lè nou ale devan avoka, nou di l men tout bagay, egal sa pa sa pa pran anpil tan pou li wè kijan l kapab ede nou. Si ke nou ta twouve nou nan men ice, li mete nou sant de detansyon, Nou rele yon òganizasyon tankou Haitian Bridge Alliance oubyen nenpòt lòt òganizasyon oubyen yon avoka, nou prepare tout dosye ke nou konnen nou ap bezwen pou si yon bagay ta rive nou. Anplis de sa, nou ankouraje tout moun rasire ke nou genyen yon avoka ki kredib, yon moun ki konnen sa l ap fè an pou li kapab ede nou. An menm tan, nou mande avoka yo, tanpri souple, se pa moman pou nou ap kase kou kominote an paske nou konnen yo gen pwoblèm. Se moman pou avoka ayisyen yo sitou mete tèt ansanm avèk lòt avoka pou nou jwenn mwayen pou nou bay lo bono sèvis avèk fanmi zanmi ke nou konnen pou le moman gen anpil pwoblèm e nou sipoze jwenn yon mwayen pou ede yo. Moun nan sipoze mande yon frè, men pa mande yon frè ki egzòbitan, asire ke nou gen yon avoka ki kapab ede nou paske pou le moman gen plizyè mwayen ke nou kapab jwenn yon lòt stati anba lòt koze, men se pa yon bagay ki la pou tout moun ki gen tps, se pa kòm si yon blanket coverage, chak moun kounye a se ka pa ka pou yo wè yon avoka ki kapab ba yo enfòmasyon Sou ki lòt stati ke yo te kapab jwenn? Chak moun gen yon kategori, tout moun pa reponn menm jan pa rapò a dosye yo. Donk nan fanmi w lan fò w idantifye si pitit ou adilt, fò w prepare timoun nan, e jèn adilt yo ye kounye a, men gen sitwayen ameriken sou tps, paran yo te vini. Donk timoun sa yo fò w chita avèk esplike yo, paske yo kapab, se yo k pral jere sitiyasyon. Jan w di a, tèt frèt, nou pa la pou paniko non. Chita tèt frèt, prepare tout dokiman ou, si ou te ka fè kopi yo menm, pa fè yon sèl dokiman, chak dokiman, fè 2 kopi yo, menm 3 kopi yo, nan 3 katab anvlòp diferan, met tout afè w la, foto paspò, ou fè foto premyè paj, dezyèm paj paspò, gen de bagay se sou selila w pou fè foto a, pou l tou nan achiv selila, donk sa fò w fè l. Sa ke m ta pral mansyone, yon bagay trè enpòtan ke ou di, sitou moun ki gen timoun adilt, sa se youn nan mwayen ki un peu plus facile pou yon moun te kapab jwenn ajustement de statut. Si timoun nan genyen gen 21 an, li kapab pwouve ke li genyen yon travay, li kapab pwouve ke li rive nan mwayen finansyè kote ke li kapab sipòte ou, sa se youn nan mwayen ki m kapab di w ki plis fasil pou si yon moun genyen yon timoun ki te fèt isit, timoun nan vin gen 21 an, timoun nan ap travay, li kapab aplike pou chanjman de stati pou paran. E nou konnen ke gen anpil moun ki isit lontan, ki gen timoun ki fèt isit ki kapab pase nan kategori sa. Sa ke m vle di moun yo tou, E jiska prezan nou ap batay nan kongrè, e batay lan poko fini, nou genyen yon bil ki nan sena ke nou te deja pase nan chanm depite a, anba lidèchip Ayanna Pressley ke nou pale de sa plizyè fwa nan emisyon Global Media 28, e kote ke kounye a nou nan sena. Alò genyen 2 bil, youn ki nan sena, youn ki nan chanm de depite an. Sa ki nan sena a, se bil S. 48 14 sèlman pou Ayisyen e li kapab bay Ayisyen pwoteksyon pou twa zan. Lòt bil la, li rele Rèv avèk Pwomès, The Dream and Promise Act, sa li menm, se pou li kapab bay moun ki kalifye, ki genyen tps, ki genyen daca, ki genyen DID, pou yo kapab ajiste stati yo pou rezidans pèmanan. Paske travay nou, bi nou, batay nou, se pa pou tps toutan toutan, se pou moun ki gen tps yo kapab jwenn yon rezidans pèmanan pou nou pa kontinye nan menm pwoblèm sa yo. Wi, trè byen.
Konsènan S 48 14 la, èske ou panse jan sitiyasyon an ap evolye la, li te ka pa motive Sena a, paske yo bezwen 19 senatè repibliken la? Kòman ou apwoch mwen? Alò, se se pou sa nap batay, paske jan nou di, se yon bagay bipartizan ki sipoze fèt avèk ni repibliken e demokrat. Nou pa bezwen konn si moun nan repibliken, si l demokrat, kounye a se vote nou bezwen pou youn nan vote pou bay pwoteksyon avèk fanmi nou, zanmi nou, kominote ayisyèn nan. Nou gen anpil espwa, puiske kounye a nou gentan nan 28 vwa, men jis pou n kapab ale nan pwochen etap la nou bezwen 51 vwa. Jis pou n kapab pale nan pwochen etap la, nou bezwen 60 vwa pou nou pase sa ki rele filibuster e nou bezwen 67 vwa ki rele veto proof, se ki vle di lè nou mennen l devan Prezidan Trump, li p ap genyen otorite pou li denye li si ke nou genyen 67 senatè. Pou di verite, son bagay ki ekstrèmeman difisil. Divize l wi.
Paske, paske nan moman sa a, nan moman politik ke nou ye an, genyen anpil moun ki poko vle rejwenn nou nan batay lan, se sa ki fè n ap pouse, n ap pouse pou nou wè kòman n te kapab.